4, 3, 2, 1 Salut tout le monde! Byenvini sou chanèl Paul Salut tout le monde! Byenvini sou chanèl mwen an Well, gen lontan ke nap mande pou vizaj la Meni, ekleraj la pa bon ankò non l tounen menm jan. Damn. Salut tout le monde, byenvini sou chanèl mwen an Ben vwala, gen anpil moun ki ap mande pou vizaj la kote ke m te lage de twa videyo y ap di yo prefere ke yo wè vizaj la ke yo tande odyo Ebyen jodi a mwen pote yon ti videyo pou nou kote ke mwen pral pale de kisa nou pral jwenn sou chanèl la O avan tou

Salut tout le monde, bienvenue sou chanel la Fòm prezante m dabò, mwen se Euphémie Jean Charles Kon nou tap mande pou vizaj la, ebyen tada What do you think? Li bon? M ap koupe tout pati sa yo Li bon? I don't know. Jodi a mwen vin pale nou de mwen menm e kisa ke nou pral expect sou chanèl la. Janm te dil avan mwen se Euphemie Jean Charles. Mwen gen 27 ans menm si nou ta wè vizaj la parèt timoun. Chanuella, 27 an, Mwen gen 27 an, mwen ap viv Etazini. Mwen te fè, avan mwen te fè 5 an Repiblik Dominikèn e ke kounye a m kwè yè, 26 oktòb, fè m 2 zan Etazini. Sou chanèl la, n ap jwenn anpil bèl bagay. M pa ka ba nou manti, n ap jwenn anpil bèl bagay. Wè poutèt sa n ap pran ti tan abòne. Kounye la abòne abòne abòne abòne fè zanmi nou abòne share video a like abòne kounye la wè m ba nou 3 segond nou fini ok nou pral jwenn anpil bèl bagay map toujou kontinye pale de motivasyon jan ke m te kontinye a map toujou pale de motivasyon paske mwen menm mwen te yon mwen se yon moun ki te bezwen sa anpil mwen te oblije al chèche motivasyon yo. videyo pa jan moun yo ap pale a an fransè, an anglè men mwen menm m ap pote l pou nou an kreyòl e m ap pote anpil bèl ti vlog pou nou pou prank m poko konnen paske mwen pa fò nan bagay sa so maybe m ka eseye m poko konnen non but Nap gade eske n ka fè ti tèt prank lan. E pou m di nou se nou ki pral ede m voye chanèl la monte. So nou pral pataje l fè zanmi nou vin subscribe avèk chanèl la. E map pran yon ti tan pou m di 200 moun ki abòne avèk chanèl la yon gran gran gran gran gran mèsi. E ke nou pral vini yon fanmi pou mwen. Nou pa sèlman subscriber, nou pa sèlman abòne. Nou pral vini yon fanmi pou mwen. Mwen pa pral fè video a long, se jis yon prezantasyon, o avan tou fòk mwen montre nou yon moun ke nou pral wè trè trè trè trè trè souvan sou chanèl la, li kòmanse fè nwa, m pa pral fèl long, come here, tadada!
Hello! E mwen menm kap filme video a! Prezante w!
Mwen menm se Verlanda Paul. Nap toujou jwenn mwen sou chanèl la, nap toujou ansanm, lè nap fè vlog yo se ansanm, nap filme yo se yon plezi, merci nap tann nou subscribe, like epi share.
Ebyen vwala lèm di nou ti tèt prank lan m poko konnen sa vle di so nou wè m gen moun pou m fè prank rete branche pou yon lòt bèl videyo. M espere ke nou te apresye ti prezantasyon an e ke sa ke m pral fè sou chanèl la. O! M pral pote makiyaj pou nou tou. Fò ti lè sa. M ap pote makiyaj pou nou tou. Kijan pou nou fè mekòp nou. Mwen se mekòp atis. Nan prezantasyon mwen bliye di nou sa. Poukisa m ap pale ba? Mwen se mekòp atis. M ap pote kijan pou nou fè sousi nou. Kijan pou nou fè chik chèk chòk. Epi m ap pote. Fashion, mòd, map pale de tout bagay sa yo sou chanèl la so rete branche pou bèl bagay kap vini ok guys mwen love nou silvouplè se nou k pral edem se nou k pral edem avèk chanèl la pou chanèl la ka grandi pi plis e bye pou yon lòt ti video ankò pi enteresan se te avèk ou Euphémie Jean Charles ankò yn fwa bye.